Dodo foot nou pwal pale de koup du mond 2026 lan finalman tiraj oso lan ki fèt nou pwal tande deklarasyon Carlo Ancelotti konsènan seleksyon ayisyèn de football lan nap wè tou reyaksyon Vinicius Junior aprè tiraj oso koup du mond sa pou le Brésil se pa sèl Carlo Ancelotti ki te pale konsènan de Ayiti Gen tou seleksyonè peyi Maroc lan li menm ki pale tou de la seleksyon Ayisyèn de foutbòl nou pwal tande ki sal te di. Pou rapèl Ayiti li menm li tonbe nan poul Brezil, Ayiti, Ekòs e poukwa pa Maroc. Nou pwal tande deklarasyon ki fèt Deschamps misye li menm li te reyaji tou N ap wè reyaksyon yon moun tankou Lionel Scaloni. N ap wè tou genyen Norvèj Alan, misye li menm ki reyaji. Anpil koze nou pral gen pou nou pale ansanm avèk ou fanatik foutbòl. Pa bliye meyè fason pou w sipòte platfòm Dodo Foot lan se lòske w abòne epi w aktive klòch notifikasyon an. N ap kòmanse avèk premye reyaksyon nan koze tiraj osò koup du mond lan. Se sitou bò kote Ajantin, dènyè m kapab di ekip ki chanpyon koup du mond, dènyè edisyon an la se li menm ki te ranpòte li. Ajantin pwal gen yon gwoup nou kapab di l konsa, yo pwal jwe kontr Aljeri, Otrich e la Jòdani. Ebyen Lionel Scaloni ki se seleksyonè peyi Ajantin, misye li menm li pale konsènan tiraj osò sa. Misye di, Mwen konnen antrenè aljeryen an, li te antrenè, li te antrenè mwen, n ap pale de Vladimir Petkovic. Mwen te avèk li jis avan tiraj osò lan. Li te antrene m nan Lazio. Se yon gran antrenè. Se yon bòn ekip avèk de gran jwè. avèk anpil talan enpresyonan, jisteman se trè entèresan se konsa Lionel Scaloni li menm li pale se sa ke misye li menm li fè konnen n ap pale de Lionel Scaloni ki se seleksyonè peyi Ajantin. Kounye a nou pale avèk la Frans, finalman la Frans konnen advèsè li an fanatik foutbòl e nou kapab di Nòvèj de Erling Bro Haaland ki te tèmine premyè nan gwoup de kalifikasyon an malgre nan yon gwoup ki te gen prezans Itali, Nòvèj fè 24 pwen sou 24 Men osi gen Senegal Shepherd Africa 2021 son nasyon foutbòl ki vrèman ap monte an pwisans. Konsènan dènye advèsè ekip de Frans lan, fòk nou ret tann baraj entèkontinanto ki pral fèt nan mwad mas 2026 lan pou nou kapab konnen idantite an. Se pral swa la Bolivi, Irak oubyen le Surinam. Ebyen Hugo Lloris. e aktyèl milye de tèren trikolò la, n ap pale de Adrien Rabiot, Hugo Lloris li menm ki te reyaji tou, Adrien Rabiot mitan tèren e Frans la, misye di ke se yon gwoup, se yon tiraj ki trè relve, se dè mo sansibleman pwòch de seleksyonè peyi de Frans lan, n ap pale de Didier Deschamps ki pral patisipe nan katriyèm e dènyè koup di mond li nan tèt ekip de Frans lan. Ebyen misye di nou gen 2 ekip solid e yon ekip nou poko konnen kòm twazyèm advèsè lan, men sa fè yon gwoup ki vrèman dance, relve le double de nan mikwo de RTL. Evidamman gen yon motivasyon du kote du Senegal, kòm a chak fwa ke gen des ekip afrikèn ki rankontre la France, eben la, paske nou gen anpil jwè ki se orijinè ebyen Lafrik. Men Le Double D misye montre li globalman satisfè de tiraj sa, notamman pou de konsiderasyon jewografik, pou rapèl Ble yo pral jwe rankont yo nan kot ès lan, kot ès New York, Filadèlfi, Boston, Toronto, kote ke tanperati lan li mwens etoufant lèl rive nan ete an. Se te kapab peut-être pire, ekip ki vrèman gen anpil kalite e zòn jewografik lan li plito pa mal. E mwen kapab di l konsa. Konsènan le camp de base, misye di nou pwal gade sa un peu plus tard avèk staff lan ki deja fè pa mal de reperaj pou twouve meyè solisyon pou nou e pou evite nou gen dè deplasman long. Se pa evidan antre le kan de baz e lè enfrastrikti di tèren dantrenman osi, men se ta byen pou nou ta kapab rete nan yon sektè kote ke li pwal kanmenm fè de tanperati ki ase elve. Ebyen e Deschamps li menm, misye ki pratikman reyaji sa montre klèman e mesye yo di ke ebyen koup di mond lan se pa yon bagay ki ap osi fasil. Ebyen fòk nou di genyen Erling Haaland ki te itilize yon metòd de kominikasyon diferant, Nòvejyen li menm, jan ke li gen abitid, li te reyaji via yon story sou kont Snapchat li, avèk yon mesaj ki pati konsa, La France et le Sénégal se pwal 2 advèsè redoutab, deklarasyon de yon nèg tankou Erling Haaland, misye fè konnen ke La France avèk Sénégal se pwal 2 advèsè ki pwal vrèman redoutab. Ebyen la France li menm deja ap prepare la pou rankont mwad mas pwochen yo, la France ki vle jwe 2 rankont o Zetazini yon fason pou kapab prepare avèk kondisyon ki ap pretann jwè yo nan mondyal lan pou mwad jwen. Kòm evoke dènyè semèn sa yo, se donk o Brezil

Fòk nou di ke ekip de Frans lan li menm, li deja konnen ki advèsè ki pwal kapab sou wout li. Nou konnen ke ekip Brezil lan nan poul Ayiti, nan poul Maròk, Ekòs, ebyen genyen Walid Regragui. Ebyen la misye li menm ki pale ki pwal afwonte le Brezil, Lekòs e Ayiti Nan koup du mond la nan faz de gwoup, yon gwoup relve men abòdab pou yon ekip dote de yon jenerasyon dore e Walid Regragui seleksyonè peyi e Mawòk lan pa ka tann pou li jwe kontr le Brezil. Msye di jwe kontr le Brezil se yon rèv pou nou tout, se yon onè pou nou menm. Brezil se yon peyi foutbòl e pou Mawoken yo se yon egzanp a swiv Nou gen yon imans respè pou ekip nasyonal lan, men nou pwal afwonte yo de fwon, se pwal yon gran match, ke la meyè ekip gany, se konsa l te anchene sou RMC Sport. Li di nou pwal respekte tout advèsè nou yo pou nou a la otè, men le Brezil ap rete yon potansyèl venkè, genyen l nan gwoup nou an e jwe dè le premye match, Se pa p janm fasil. Yo rekipere youn nan meyè antrenè k gen nan mond lan ki se Carlo Ancelotti ki pral kapab ba yo tout trankilite yo bezwen an. Fanatik, ebyen n ap fin pran tout deklarasyon yo nèt, apre sa n ap tèmine avèk Ayiti an. N ap tèmine avèk Ayiti an. Epi gen Carlo Ancelotti, misye li menm ki te pale tou, Carlo Ancelotti pale. E li di, se yon gwoup difisil, Mawòk reyalize yon ekselant koup di mond o Katar. Yo gen yon ekip trè solid, se pral difisil match foutbòl sa nou panse ke Nou pral jwe majorite match nou yo nan nwit, donk nou pa gen anpil pwoblèm avèk klima a. Se konsa, ebyen, Carlo Ancelotti, li menm, li te reyaji. Vinicius Junior, ki sa misye di? Misye li menm, li mete yon story Instagram kote ke li di Vamos Brésil! E misye montre ke Li prè pou li kapab abòde match faz de gwoup sa yo. Ebyen deklarasyon Walid Regragui kontr Ayiti, kisa l di pou Ayiti? Misye di nou dwe felisite Ayisyen yo paske se toujou yon eksplwa lòske w kalifye pou patisipe nan yon faz final koup du mond. Nou pral respekte yo jan ke nou respekte tout lòt advèsè yo. Se p ap yon match k ap fasil kontr Ayiti. Si yo kalifye se paske yo gen yon bèl ekip. Nou pral konsantre match apre match e respekte tout advèsè nou yo pou nou kapab alawotè nan konpetisyon sa a. Misye di se vrèman enpòtan nou dwe prepare nou pou nou kapab espere kalifye. Ebyen Vinicius jan n te di l la misye mete Vamos Brazil sa vle di li prè pou li kapab abòde faz de gwoup lan. Epi gen Carlo Ancelotti nan zòn miks lan misye pale de Ayiti nou wè ke nou tèmine avèk deklarasyon sou seleksyon ayisyèn lan. Ebyen la fòk nou di genyen Carlo ki di ke Lè yo te poze l kesyon ki sa l panse e konnen de Ayiti, misye di Ayiti se yon bèl peyi. Mwen panse se byen pou nou jwe kont yo. Se sa ke misye di. Brezil te jwe deja kont Ayiti lè nou te gen pwoblèm, alò lè Ayiti te gen pwoblèm. Se sa ke misye di. Brezil te jwe kont Ayiti deja lè sa Ayiti te gen pwoblèm, nou respekte Maròk, nou respekte Ekòs e nou respekte Ayiti tou, deklarasyon de Carlo Ancelotti, se sa ke misye li menm li fè konnen atravè e jounalis e ayisyèn nan, n ap pale de Sofoni, se li menm ki te poze kesyon sa, li te di ki sa l panse de Ayiti, enben Carlo li menm te reponn konsa, li di li respekte Ekòs, li respekte e Maroc el respekte Haiti tou se yon bel peyi Brésil te jwe deja kontre Haiti lè Haiti te gen problem an 2004 ebyen la anko yn fwa yo pwal jwe kont li yo respekte Haiti menm jan avek tout lot advèsè yo Dodo foot toujou yon plezi toujou yon kè kontan pou nou pataje aktyalite yo nap kwaze nan lot video.